Premye konsta m fè, la jenès ayisyèn bezwen pran anpil tan pou yo reflechi e konprann. Ta sanble abolotcho t sou ekran yo pa jwenn anyen yo menm. Men genyen ki kontinye ap fè fòsing, k ap fè jefò pou wè si yo a jwenn yon ti kichòy. Men jiskaprezan gon pakèt la t pa jwenn anyen, genlè Alix woule yo nan farin. Men ki lojik, èske gen djòb pou ta bay tout larepiblik? Sinon n pa t ap bezwen, pa egzanp, al vote yon majistra, yon depite, yon senatè. Se paske tout peyi a pa kapab reprezante nan palman an, yo voye yon sitwayen antre giyimè, paske souvan yo pa sitwayen, se yon ekip vòlò te fè prizon deja pou vòlò bagay moun, ki nan kidnaping, ki nan kestyon dwòg epi n mete nan palman. Donk li pa p janm ka bay lòt rezilta ke sa n ap viv jodi a. E sa k fè m di w ke Mizè an Ayiti a se tout yn planifikasyon, se tout yn plan, se tout yn konplo. E se yon vaste konplo, ki lokal, ki nasyonal e entènasyonal. E malerezman nou les Ayisyen nou pa inosan nan sa kap pase nan peyi nou. Paske jeneralman nou fè chwa yo de manyè emosyonèl. Sa a di de manyè ireflechi. Le fè ke n pa reflechi pou n chwazi, eben n chwazi nenpòt avadra, nenpòt vòlò malfèktè mete ap dirije nou alòske nèg la li menm li son echwe pou tèt li. M te di n sa nan yon refleksyon semèn dènyè a. Majorite nèg, bon majorite moun ki dirije peyi a se gason. Paske w wè la a gon refleksyon ta dwe fèt nan yon lòt dimansyon zobaray sa a. Pa bliye pandan 2 fwa semèn dènyè a m pale sou sa. Si w al gade nan repètwa tout moun ki pase kòm prezidan, kòm minis, senatè, etc. Bagay sa yo w ap wè ke Majorite se gason. Si majorite se gason, alos ke peyi ap fe bak olye ke peyi a avanse. Tande, sa vle di ke nou menm an Ayiti, byen sur Ayisyen, e menm nan dyaspora a, anpil nan nou pa inosan nan pwop malè nou anko. se paske jisteman chwa nou yo baze sou emosyon, donk yo pa reflechi, e men kisa l bay kòm rezilta, kòm konsekans. Donk m te vle di ke pil moun sa yo k al gonfle la a, m tande ki ta pral siyen akò, men nan lespri pa yo, yo chak pral jwenn yon ti manje, yo chak ap jwenn yon ti manje, e se sa nou rezime peyi a, moun k ap bouske manje. Men m t ap di w yon bagay, si w al gade jisteman nan achiv yo w ap wè ke 99 pousan moun ki dirije Ayiti yo se gason yo ye alòske Ayiti vin pi mal, gen yon pwoblèm kèlke pa. Men si w al gade nan 99 pousan moun sa yo w ap jwenn 95 pousan nan moun sa yo son dal echwe. Mwen di sa, m repete l e m peze sou sa. 99 pousan gason ki dirije Ayiti yo, 95 pousan ladan yo son dal echwe, echwe nan ki sans? Al gade lakay yo pou wè eske moun sa yo koman lakay yo fonksyone. Sa vle di, e se sa t fè mwen di ke sa son gwo sijè ki ta dwa ap fè deba nan plizyè espas men atansyon nèg kap fè nèg ki ta dwe fè deba yo yo pa gen moral ase ni dimansyon ase pou yo fèl paske yo menm tou yo echwe nan sans sa. Yon peyi difisil tande! 95 pousan echwe! Kòman yon nèg pa egzanp ki pa ka jere fwayel, ki pa ka jere lakay li, epi nou pretann li ka jere Ayiti a plis pase 12 milyon abitan. Se jis yon lojik. Men kòm nou se yon sosyete ki emosyonèl, nou pa pran tan pou n reflechi. Laprès ki ta dwe ede nou, laprès gen pwoblèm pa l, paske menm echèk m ap pale a chaje vagabon nan près la, gen plis pwoblèm ki echwe pi mal nan sans sa pase moun n ap pale yo. E sa k fè yo pa ka, yo pa oze pale dosye sa yo tou. Paske yo menm tou yo pa modèl nan sans sa a. Sa vle di yon nèg ki pa menm ka jere lakay li, epi n pretann ke l ka jere yon komin, li ka jere yon sikonskripsyon, li ka jere yon departeman, li ka jere jisteman yon peyi. Donk se la a wi, yon zanmi di, Chabay, Chabibi, vwala le pwoblèm de se peyi, Chabibi. He, Chabibi, sa vle di ke se sa bagay lan ye. Sa di on nèg ki deja echwe depi lakay li, epi jisteman kounye a w pran nèg sa a w al mete l pou l dirije on peyi. Kidonk malè Ayiti se nou responsab, an grand pati nou responsab paske nou pa asime responsabilite n, nou pa fè sa n sipoze fè, nou pa kòm, dayè nou se youn nan, nou se rar sosyete sou latè ki pa trase egzanp sou pèsòn. Puiske m pa konnen nou tankou yon ekip moun yo vann zonbi pase sou nou, se tankou zonbi fè van sou nou, epi yo wete nanm nou, paske n ap konstate dega yo, nou wè malè yo, epi nou youn pa di anyen, nou kwaze bra nou, nou aksepte jisteman e pran l konsa. Men nou pa ka kontinye konsa. Gon pwovèb lakay nou n di pito nou lèd nou la. Nou reziye nou, nou bwè dlo santi a. Men atansyon, Nou pa bezwen reziyen chak jou, fò nou batay pou n kite etap dlo sal lan pou n ka jwenn dlo pwòp, dlo trete. Paske dlo klè pa vle di dlo trete, sa vle di dlo pwòp. Dlo a gen dwa klè epi l sal. Sa vle di mwen avè w gon responsabilite mwen menm se mikwo a m genyen paske se ma pasyon. M pa otorite, m pa chèf, m pa minis, m pa direktè jeneral. M ap kontinye pale, m ap oryante dan le vrè sans avèk sila yo ki vle, ki konprann, ki aksepte e ki pataje sa, m ap kontinye pale. M p ap pale paske m ap chèche yon ti manje, menm jan anpil nan nou fè li, atake yon nèg pou l ka jwenn yon ti chèk. E sa k fè mwen menm, pa gen okenn moun, kèl, bon, pa gen okenn moun la, kèlkeswa pòs li genyen an, kòmsi m pa ka pale avè l, paske, gras a Dye, gen de pwoblèm nou jere yo deja. M souvan di nou sa, Avan nou te recho nou te pase etap tòl la. Nou te tòl avan nou te vin recho a. Sa vle di ke gen de pwoblèm nou jere. Ayisyen gen yon bagay lakay li, bagay sousou a fò n jere bagay sa a sinon n ap toujou rete nan mizè n ap plenyen. N ap toujou ap boule kawoutchou, rele, viv, rele aba entèl, mizè, vle pa vle epi n ap konstate bagay yo vin pi rèd chak jou. Paske nou, nou reyaji de manyè emosyonèl, nou pa reflechi pou n poze aksyon yo, nou, kòm si depi n jwenn mil goud nou bliye tout pwoblèm, yo ba nou kanaval, yo ba nou baay ti sourit pou n danse sou mizè nou, epi nou panse daprè nou menm tout bagay woz, alòske aprè n sot nan kanaval, n ap plenyen, mache mande moun, etc, paske baay yo pa bon. alòske nou te gen posibilite pou nou te transfòme moman yo ba nou an an yon mouvman de pwotestasyon pou nou soulve kont mal y ap fè nou jiskaske nou asime responsabilite nou men nou pa janm fè sa. Nou pa janm fè l. E kounye a pwoblèm ki vin rive, gen yon pakèt moun ki se kòmsi se yo, apre yo, avan yo, se toujou yo, se yo k ap toujou la, alòske pa janm gen chanjman reyèl. Genyen kèk jèn ou ta di bon la se san nèf nap tante yon lòt bagay alòske jèn sa yo pi vòlò pase ansyen yo. Donk la son pwoblèm ki rive nan peyi a la. Paske pi gwo dram ayisyen la jodi a, Ayiti ap viv, se jwenn ayisyen ki serye. Dayè nou se rare peyi sou latè depi yon nèg serye, depi ou twò serye Ayiti wap soufri. M dezole pou m di l men son verite. Ayiti depi yon nèg Serye depi ou sensè wap soufri. Wap soufri. Majorite nèg ki reyisi an Ayiti tout nan koripsyon. Majorite. Yo mèt fache men son verite liye. Majorite nèg ki reyisi an Ayiti pi fò nan koripsyon. Depi ou dwat, depi ou onèt Ayiti wap soufri anpil. Ou ka mouri pòv. Ou ka mouri menm yon kalson ou pa mete. Depi ou onèt. Wap soufri. A mwen ke ou kreye pwòp kòmsi chemen pa ou pou pase. Sa di ou kreye pwòp posibilite pa ou pou pase. Men depi ou wè. Se nan leta ou ta renmen ale. Ou onèt, ou serye w ap soufri anpil. W ap soufri anpil. Paske Ayiti, sistèm nan li pa dakò moun serye ladan l. Sistèm nan pa dakò moun ki onèt ladan l. Sistèm nan plis renmen abolotcho, plis renmen sousou, plis renmen restavèk, plis renmen moun k ap mache tèt bese, plis renmen moun tou ki gen dosye. Se sa sistèm nan fè malerezman e nou kwaze bra n nou aksepte l. E ki sa k pase? Bon m ba w egzanp ki senp. M pral montre nou kòman sistèm nan itilize n. Gon seri de jèn sistèm nan griye sèvèl yo. Sa fè yo pa gen kapasite pou yo reflechi sou malè ki pandye sou tèt yo. Sistèm nan fè ti jèn ap rele viv san l pa menm konn poukisa. Sistèm nan fè ti jèn nan rele aba san l pa konn poukisa. M ap ba w egzanp ki senp. Gon ekip pwoblèm n ap fè fas, yo p ap janm ka rezoud paske yo toujou mal poze. Kèlkeswa egzèsis matematik w ap fè, depi pwoblèm nan pa byen poze, ou p ap janm jwenn rezilta a. On virgil ki mal plase sèlman nan egzèsis lan, sa deja fè ke w pa ka jwenn rezilta ou te swete a oubyen te dwe jwenn nan. Sa vle di kisa? Kisa sistèm nan vè? Mwen wè pwoblèm nan. Oubyen li wè pwoblèm nan. Li idantifye pwoblèm nan. Epi gon ekip ki yo menm le fè ke pwoblèm pa yo a an pati rezoud, yo tou konsidere solisyon endividyèl la kòm yon solisyon kolektiv. Bon m pale pi klè pou n konprann. Tande. Tande byen wi. Le fè ke nèg la li menm li kwaza entèl li bal mil goud pou li menm entèl sa se sovè sou latè bal entèl chak jou men l pa wè ki mal entèl fè di milyon lòt. M ap pran yon egzanp ki senp paske m vle ilistre pi byen sa m ap eksplike a. Bon m pran yon imaj ki sou ekran m nan la ke m ta pral pale de li talè. Ann gade sa ok m a vin sou sa talè li menm. Asad a madanm ni plis Privert. Ok ann gade sa. Maten m poste ti imaj sa, m wè Yvener te poste imaj sa egalman kote l t ap poze kestyon, l ap mande ULCC pou ta kestyone sou yon elikoptè konsa k ap fè trafik ann Ayiti. E m te poze kestyon m di, konbyen moun ki monte ti kamyonèt sa deja ki sou ekran m nan la? Paske se yon kamyonèt li ye. Sofke se yon kamyonèt ki pase anlè. M di men konbyen moun ki montel deja? Si wi konbyen n peye pou sa? M di konbyen moun tou ki ka montel? Ki kategori moun li pote? Gen anpil reyaksyon ki fèt anbal nou ka gade pòs la ou te ka wè kòmantè yo. Epi wap map gade kèk kòmantè ki vle fèm konprann ke wi eben e sa w pa di a se ke li pèmèt yo deplase ak polisye, yo pran maladi al sesi sela, yo pran se sa. Sa vle di pou nèg sa a, elikoptè a se bon bagay, paske li pèmèt yo deplase ak polisye ale nan yon pwen a yon lòt. E m byen kontan e polisye l mansyone nan premye pati a. Tande, sa vle di pou sitwayen sa a ki te kòmante a, m pa site non l paske l toujou la anba live la, li kòmante. Sa vle di pou sitwayen sa a, pwoblèm ni rezoud paske elikoptè a ka pote l de yon pwen a yon lòt. Men li abandone l bliye plis pase 10 milyon lòt ki pa gen aksè ak elikoptè a. Sa di sa pa gade l. Kounye a, ki sa w al gade? Premye kesyon w dwe poze kòm sitwayen, ki sa ki fè elikoptè a egziste? Ki sa ki vin fè trafik elikoptè a vin enpòtan? Ki sa ki koz trafik elikoptè a vin esansyèl, vin endispansab? chèche koz la. Kèlkeswa gè ki eklate atravè lemond, gen sa yo rele koz okazyonèl, gen koz prensipal, gen koz pwofond. M sonje sa jiskaprezan la, lè m t ap etidye kesyon syans sosyal, lè n t ap pale de Premyè, Dezyèm Gè mondyal. Al chèche, w ap jwenn detay yo. Tande! Sa vle di ke si elikoptè a vin parèt endispansab, premyè kesyon w dwe poze kòm sitwayen, ki rezon ki lakoz? Premyè rezon an se ke elikoptè a vin lesansyèl nan kad trafik k ap fèt an Ayiti, se paske gen yon ensekirite pwograme E mèt elikoptè a, moun sa a pap janm swete ke lapè retounen paske jisteman akoz ensekirite kote menm chèf polis, responsab leta pa ka pase antè, atè, sa pèmèt ke l toujou egziste pou fè lajan sou do mwen avè w.